Hi guys kòman nou ye kòm nou konnen deja non pam se Dina jodi a mwen vini avèk yon nouvo video pou nou nan video jodi a map esplike nou epizòd 4 nan lavi Sofia yon move esperyans nan lavi Sofia ok epizòd 4 la kòmanse epizòd 3 te fini Kote Sofia te al lakay e li te al lakay Ricky, Ricky te envite l lakay li, li ale jan m te di nou an. Kòm nou konnen se an desanm, yo te kite Ricky lakay li pou kont li, epi moun yo t al pase vakans andeyò. Ok. Kounya la Sofia ale lakay Ricky. Ricky envite l, li pa panse anyen mal pral pase, bagay sa yo li ale. Men pa bliye, nou pap bliye ke Ricky te fè operasyon. Moun lakay Ricky pat janm panse si Ricky tap ka fè pitit paske li te opere nan bagay li, janm te di nou an, li te opere nan bagay li. E moun la ka depanse li patap ka fè pitit ok sa rete la Ricky ale e Sofia ale lakay Ricky bal bay raray Ricky pran vijinite Sofia Sofia lè lè li fin lè yo fini Sofia ale lakay li kounye a men Sofia santi ke lèl rive lakay li al santil diferan ke jan li ta dwe ye li santil diferan Li malad bagay sa yo. Li komanse, li komanse men Sophie a se yon ti dam, yon ti moun ki dramatik anpil. Lè m di w sa, li renmen fè dram. Tout ti bagay, li sansib pou tout ti bagay. Nenpòt ti bagay li tonbe kriye. Li pa, ou konnen son adolesant. Li pa vrèman konnen. Epi Belinda pa tèlman rete menm kote la avè l ankò, li pa ta, li pa ka al lakay sou e zanmi l Belinda pou l esplike zanmi Belinda men sa k pase l, men sa k pase l. Kisa l fè? Li rele, nan menm sware a, li rele Ricky. Li di Ricky konsa ke li pa renmen sa l sot fè a, li santi l diferan, li li ap, l ap bay san, tout bagay sa yo, li malad, li santi l yon lòt moun. l ap pale men li pa ka pale fò ou konnen manman an la li pa ka pale fò pou manman an pa tande l kounye a Ricky di konsa o pa enkyete w bagay sa yo la ap ba l kouraj kounye a a li kòmanse ap fè dram l ap kriye bagay sa yo l rakouche ok li dòmi nan demen lè l leve li al travay li al travay epi lè l fini li stil toujou bagay la stil toujou ap domine l li pa santi l byen bagay sa yo kounye a la e Ricky pandan l ap travay konsa. Pa bliye se an desanm li pa al lekòl, yo ba l vakans, men li toujou al travay. Kounye a pandan l al, pandan yon jou l al travay konsa, Riki tann li deyò a, deyò nan travay la. Lè l ap sot travay jan l te konn fè pa avan, kounye a la pou l ka pale avè l, pou l mande l sa k pase paske li pa, li ekri l li pa reponn. e li ekri li pa reponn e sak pase sak pase li relel li pa pran apel la e sa yo Sofia dil konsa e mwen menm m pa santim byen bagay nap bay vag pase bagay sa yo m pa nan bagay sa yo pase m santim diferan bagay sa yo m pa gen moun poum pale M pa santi m byen, m pa santi m nan po m. Kounye a, li ki di konsa, o non, ou pa ta fè sa avèk sa. L ap pale, l ap ba l may. Kounye a, Sofya di konsa, o non, non, nou bay vag, n ap fè yon ti kanpe, n ap fè yon ti kanpe pou m ka pran, pou m ka pran ti tan pou m reflechi, pou m konnen sa m ap fè. Men Ariky di konsa pa gen pwoblèm. Ariky di pa gen pwoblèm, men epi kòw meprize m, toujou pale avè m pou m konn sa k pase bagay sa yo. Epi yon bagay m pa t di nou, Riky pa t janm di moun nan kay li si l te gen mennaj. Li pa t janm di moun nan kay li te gen mennaj non. Li te jis renmen avèk Sofia, li te konn al lakay Sofia tou. Jan m te di nou an se devan bout mi an Sofia te konn ap bagay. Sofia tou pa t di okenn moun sa, se Belinda sèlman ki te konnen. Belinda pa telman rete menm kote avel anko ok e jou ap pase jou ap pase Sofia santil pi mal li pa santil byen menm kounya la li santil mal Sofia chwazi poul pa nan pale a Ricky anko. Ok sa ap pase pase pase pase Kounya a Ricky menm li menm li santi li mal tou li di konsa mezanmi eske se yon mal m te fè e Sofia ki fè Sofia pa janm pale avè m ankò sak pase sak pase Yon jou konsa Nayla li pase lakay Ricky. Men al ap esplike Ricky men sa yo men kòman l santi l bagay sa yo Ricky menm menm menm ap di konsa o li nòmal se nòmal ou pat nan yon bagay ou vin ladan l kounye a w ap toujou santi w diferan bagay sa yo l ap esplike e Sofia pase Sofia pa konnen Sofia Sofia pa vrèman konnen kisa k lanmou l pa vrèman konnen mennaj fi a gason pase se pa bliye m te di nou konsa e. Ricky se premye mennaj li, li pat janm nan bagay so se Ricky ki voyel nan bagay sa yo. Ricky li menm li genlè te gen te konn gen ti esperyans li deja. Kounya pase Ricky pi gran pase l. Pa bliye li menm ki laj li genyen, li genyen bon mwen an desanm li te gen 15 an pral nan 16 an pase se a 16 an bagay la pral rive l la. Kounya la Men si eh m panse si Sofia te konnen sa t ta pral rive l m panse li t ap tou chwazi bay vag nèt pou sa pa ta rive men malerezman Ricky pale avè l Ricky pale avè l li di enben m pral reflechi apre kèlke mwa apre kèlke mwa sa pase epi Ricky tann li nan travay la ankò Still toujou ap tann li nan travay ap pale ap fè tèt li ap di l ap pale ap bal konsèy epi l ap fè tèt li pou l ka kontinye tounen avè l apre yon mwa li chwazi tounen avèk Ricky men kisa Sofia pat konnen desizyon sa a l fè a li te pran an epa desizyon sa a li pran an Sofia pat janm konnen desizyon sa a li pran an ap gen konsekans pa bliye ou fè yon ou fè yon premye bagay avèk yon moun ou pa santi w byen. Ou fè tout tan sa yo bagay m panse ke Sofia ta dwe al lakay Belinda pou l pale a Belinda antanke zanmi l men l pa t fè sa li te chwazi bay Ricky yon lòt chans apre yon mwa li tounen avèk Ricky bagay kòmanse ap kontinye kontinye Ricky mete l nan Ricky fè l abitye avèk sa l pa t abitye a ok si nou ta renmen konnen Rès ba rès istwa a. Nou konn tout sa pou nou fè deja. Nan epizòd 5 lan map di nou sak rive avèk e Sophie a. Bye map wè nou nan yon pwochen video. Bye Team Dinam yo. M renmen nou anpil.